ke nou te fè ti Instagram la pou n pale, pou n kominike, pou n echanje sou kestyon lanmò prezidan Jovenel Moise. Jodi a fè 1 mwa depi ke prezidan an mouri. Jodi a fè 1 mwa depi asasina krapile sa a ki. mete prezidan atè, kraze tout rèv prezidan an te genyen pou peyi a. So today marks one month anniversary and this is as a sign of a memorial that I'd like to do it. Map salye tout moun kap monte yo la, tout moun kap brase, kap bouyi la, map salye nou tout. Donk nou pral gen pou n fè ti pale sou kesyon sa, sou kote nou ye jodi a, yon mwa apre lanmò prezidan an. E li trè fasil nan yon peyi tankou Ayiti, kote ke it's very easy in a country like Haiti to forget because so many things are happening, gen tèlman aktivite k ap fèt, that it's very easy to forget, it's very easy to say ok, you know, I mean the president is gone and we're gonna forget about it and we're gonna move on. E li trè fasil pou moun jis bliye sa, jis bay vag.

Pou m fè platfòm sa a tounen yon platfòm pou jistis pou Jovenel, jistis pou prezidan an, jistis pou tout moun k ap rele anmwey mezanmi pou di bagay sa pa ka pase konsa. E Nou pral gen pou n fè yon ti pale men jodi a m te vle make premye Premye dat sa a, dat sa a, 7 out, 7 jiyè, fè yon mwa, 30 jou depi ke asasina krapile sa a fèt nan peyi Dayiti, kote ke, m ap raple l, kote ke 28 mèsenè ansanm avèk yon kiryèl ayisyen nan sektè finansye, sektè politik, enben, yo deside apre tout sa yo fè pou yo te tiye prezidan an, paske yo te kòmanse deja pa asasinasyon karaktè prezidan, tout sa l te fè pa bon, tout sa l te di pa t bon, tout sa l te reflechi pa t bon, sa te rantre nan kad yon kanpay. byen kowòdone de destabilizasyon de prezidan an. This was a well orchestrated campaign pou diskredite tout sa l t ap fè, tout sa l te di. Te gen yon premye kanpay nou sonje li de unfollow prezidan sou Twitter. Ok. Yo pa janm bay misye yon chans vreman pou l travay. Yo destabilize l. They destabilize him from day one. Assassinated his character. Assassinated his his persona. Assassinated the person that he was. Se sa ke mwen menm mwen te wè ki te injuste. Paske se yon prezidan kanmenm. Anpil moun bliye sa men se yon prezidan ki te elu. demokratikman, se yon prezidan ki te eli demokratikman. Donk poukisa tout lòbèy sa a? Poukisa tout lòbèy sa a? E mwen menm gen plizyè tèz ki a aplike. Konbyen moun ki finanse? Eske kòmanditè yo, eske yo pran kòmanditè yo? Bon, jounen jodi a, Nou ka wè aklè ke genyen anpil mouvman k ap fèt pou eseye ok kite sa. Gen de deklarasyon k ap fèt ok pou jisteman eseye met sa sou kote, eseye kache sa. E sèl jan pou ke yo pa reyisi nan sa, enbyen fò n kontinye pale de sa, kontinye mete sa o devan de la sèn, Kontinye goumen pou jistis pou prezidan Jovenel Moise ki mouri lachman asasine pa yon ekip de mèsenè ki sòti aletranje ki vini mete avèk yon seri de moun lokalman ok genyen de politisyen ladanl nou wè ke gen plizyè moun an kaval deja nou wè ke gen plizyè òm dafè Gen de drug dilè ki la ok epi kom si m ta di w ki yo menm sèl sa yo sèl sa yo te bezwen nan tèt yo ok se te rive nan pouvwa par tou lè mwayen posib e imajinè y konpri asasina donk jounen jodi a ok demach la se kriye o e fò mande jistis epi se rive a yon rezilta. Men pou n rive a yon rezilta, mwen m vle ke tout moun konprann se pa yon bagay ki pral fasil. Paske si nou reyalize byen sa k te pase Sierra Leone, si n gade byen sa k te pase Liban, ok, anvan ke yo te obteni, kòman dirèj, backing kominote entènasyonal la, ok, enben sa pran anpil efò. Sa pran anpil efò. Paske se pa janm yon bagay ki fasil. Paske gen anpil gwo zouzoun, anpil moun dèyè bagay sa a. Nou wè non k ap tonbe chak jou. Nou wè pèsonalite politik k ap tonbe. Nou wè, nou wè, nou wè gwo konpayi etranje ki enplike. Se pa yon bagay ki senp. Se pa yon bagay ki fasil. E se pa yon bagay tou ki pral fasil. Donk sèl jan pou nou kapab nou menm respekte se ka di memwa prezidan an se kontinye goumen pou mande jistis pou li se kontinye mande enstans yo kontinye yon rekèt pou yon komisyon dankèt entènasyonal paske nou wè ke krim nan son krim miltinasyonal ke li ye se pa yon krim ki fèt sèlman anndan peyi dayiti. Se pa yon krim ki fèt ki ka ke yon jij an Ayiti kapab jis rete epi epi li deside sou li non. Paske ou genyen yon krim de konpozant miltinasyonal. Ou genyen wi, wi wi se sa li ye, ou genyen des ameriken ki enplike, ou genyen des sosyete amerikèn. Ou genyen des. Kolonbyen, bon, gen de Kolonbyen ki te an kaval, m pa konn si yo pran yo, si yo pa pran yo, men se pa posib ke sa fè 1 mwa yo an kaval epi pèsonn pa konn anyen sa kap fèt la. Ok. Mwen remake tou ke pa gen okenn enfòmasyon kap sòti de manyè ofisyèl, ok, depi kèlke semèn. Anvan te konn gen de konferans de près chak jou, m remake kounya la pa gen ankò. Donk tout sa yo menm fò yo korije. Mwen ta renmen tou ke pa egzanp nou plis enfòme de sa kap fèt la la a. Ok nou plis enfòme de manyè ofisyèl. E anpil moun di monchè Loran bay vag. Anpil moun di monchè map riske lavi mwen menm. bay vag. E ke anpil moun tou ap kesyone poukisa map fè sa? Eske se paske e eske m kandida? Eske map fèl pou de rezon politik? Eske map fèl pou m kapab pran yon frime politik? Men m pa mwen mwen mwen menm mwen wè sa map fè a se yon bagay ki totalman nòmal. M pa bezwen frime politik pou map fè sa map fè a. Epi kisa map fè tou? Mwen se youn on vwa kap sèvi ak on platfòm pou mande jistis se tou wi. Nou pa bezwen chèche twò lwen. Mwen mwen pa on nèg ki konplike. Mwen menm mwen wè on enjistis grav kote ke mezanmi ke nou dakò ke n pa dakò ke n renmen Jovenel ke n pa renmen Jovenel ok bagay sa son bagay ki pi gran ke Jovenel li menm. Jovenel mouri kòm prezidan de la repiblik ok. Li mouri kòm prezidan Dayiti. E kòm Ayisyen, nou pa kab aksepte ke an 2021, o zye di mond antye, ke pou yo rete, yo lage yon prezidan atè kon vye sak pay. Kòm Ayisyen, sa dwe revòlte nou. Nou pa ka dakò pou yon prezidan de la Repiblik, mesye, ou byen nenpòt ki lòt Ayisyen tou, tonbe atè epi yo lage atè kon vye sak pay. Li pa bon. E nou pa kab aksepte l tou. Nou pa kab aksepte l. E pou ki sa pou n ta aksepte l la a? Pou ki sa ke nou menm kòm Ayisyen, fò ke nou kapab rive yon kote pou n met tèt nou ansanm, epi pou n di non, sa a pa bon. Sa a pa bon. Kounye a la a, pandan ke l pa bon an, ki sa n ap fè pou sa? Donk, mwen panse, mwen jije ke atak sa a, ok, jan kamarad la di l la a, s on atak kont chak grenn Ayisyen. Pase ke, si nou gade byen sa k fèt la a, nou pral wè ke se pa yon sèl sektè k dèyè bagay sa a. Bagay sa a se yon gwo konplo l ye. Gen plizyè sektè ladan l, plizyè sektè ki enplike ladan l. E kèlkeswa sektè ki enplike a, endistenkteman, fòk yo anba kòd. Endistenkteman. Paske pa gon moun ki gen dwa deside lavi sou moun konsa epi anyen pa rive yo. Mezanmi, nou tout ki la a, k ap tande, an nou leve yon koukouwouj nan dèyè asasen sa yo ki retire lavi yon jèn gason. Jovenel Moïse, Prezidan. père de famille kite 3 timoun plis yon madanm dèyè fanmi ap soufri e yo mande yo swaf pou jistis e pèp ayisyen an swaf pou jistis tou e fò n asire nou ke gen jistis fò n asire nou ke son jistis reyèl kap fèt. Fò n asire nou ke lanmò sa, asasina krapile sa, kote ke mèsenè, gen de moun ki peye mèsenè yo antre nan yon chanm kay yon moun, epi yo lage l atè avèk 12 katouch, epi pa gen yon sèl katouch ki tire. Pa gen yon grenn moun nan sekirite a ki fè yon sèl replik. Sa pa nòmal monchè. Li pa nòmal. Donk gen yon defayans, gen yon absans total de sa yo rele an angle akantabiliti pou krim nan. Ok? Responsabilizasyon. Responsabilite. Kote responsabilite a chita la? Mwen menm. Mwen dakò avè w, m pral rekòmanse gade kòmantè yo ok m ap fè de twa ti repons m pa pral pale pandan twò lontan paske m te vle make jounen an avèk ti kòmantè sa yo e bon premyèman Fabio Haïti make kòman pou nou asire nou ke prezidan jwenn jistis. E youn nan jan yo, se ke fò ke nou menm nou kontinye sansibilize. Sa di ke nou menm chak moun ka fè yon diferans. Ok? Pa egzanp, sou rezo sosyo nou kapab, nou kapab swiv ashtag e ashtag jistis pou prezidan. Ok, banm mete l la a. Jistis pou Jovenel. Men, sa a li menm nou kapab deja nou menm nan nivo endividyèl nou, ok kontinye pase hashtag sa a map metel sou nou pou nou sou ekran la poukisa paske se yon fòm de sansibilizasyon pou ke yo pa kase fèy kite sa men ok men ou wè sa a sa a li menm. Sa a li menm mwen metel sou ekran jistis pou jovenel meni wè ann kòmanse nou menm nan nivo endividyèl nou pase hashtag sa a paske kisa l fè li kenbe sansibilizasyon an sou dosye a epi li fòse tou tout moun k ap jere dosye a ke se swa nan nivo entènasyonal ou nan nivo nasyonal pou yo kenbe fokis yo sou sou kesyon dosye sa a sa se premye bagay. Dezyèm bagay, se ke moun ki Ozetazini yo, yo kapab fè yon diferans. Kòman? Nou pa, nou pa reyalize enpak ke nou genyen lè ke nou genyen kongrèsmèn avèk senatè nou yo ki yo menm nou rele biwo yo pou n pote, pou n mande yo jistis, ke yo menm yo goumen pou jistis pou Prezidan Jovenel. E gen yon moun ki mande m, eske se Dimitri ou byen Boulos ki fè sa? Mwen menm, mwen di l deja, mwen pa pral rantre nan voye monte. M pa pral akize moun, m ap tann yon ankèt entènasyonal fèt pou bay rezilta yo. Paske li twò fasil nan peyi Dayiti pou ap lonje dwèt sou moun epi aprè sa, epi si se pa moun nan, moun nan li menm li viktim. M pa pral nan viktimize moun konsa. E mwen di l sa piblikman. E m ap redi l ankò. Wòl pa m se sansibilizasyon pou ke jistis fèt. E fòk gon ankèt ki fèt, yon ankèt serye ki fèt pou ki pou rive jwenn vre moun ki fè yo. e moun ki kòmandite yo, moun ki voye lajan, paske son ankèt, son ankèt ki koute, sa a son bagay ki koute anpil lajan. Ok? Donk, an nou fè bagay la byen pou jistis ka fèt pou prezidan. Mwen menm sa m ap di, tou, se ke li enpòtan pou ke nan kad jistis sa a, pou ke nou santi ke chak jou bagay yo ap vanse. Pa egzanp, ann Ayiti, nou wè ke yo poko janm ka deziye yon jij denstriksyon. San sa, ankèt la sanse kanpe. Ankèt la sanse kanpe la. Pandan m ap pale avè w la la a, pa gen anyen k ap fèt paske yo pa ka reyisi jwenn yon jij denstriksyon. Answit, lè yo fin jwenn jij denstriksyon, fò n asire nou ke jij denstriksyon sa a, yo ba l bon jan sekirite pou ke yo pa, kòm si m ta di w, eseye rive sou li li menm. Donk, anpil moun pral sòti pè dosye a tou. Ok donk sa a trè enpòtan. Dezyèm ba a la se ke gen de gen de de zouvèti ki pou fèt sou lentènasyonal ki pou asire paske se pa yon krim se pa yon krim nasyonal ke li ye e se pou sa ke mwen menm mwen ensiste pou son yon komisyon dankèt entènasyonal. Ok mwen mwen panse ke li enpòtan kont teni de de Entènasyonalizasyon ok entènasyonalizasyon kriz la e krim nan li enpòtan pou ke ebyen gouvènman e jan pwosedi a ye fòk gouvènman an mande bay loni ouvè yon komisyon dankèt entènasyonal answit paralèlman a sa fòk li pale avèk tout patenè li yo etranje yo pou mande yo ebyen. ede kolabore nan sans sa a. Donk, mwen menm mwen panse ke li pral, konba a pral long, se pa yon konba k ap fasil. Mwen panse ke konba sa a, se yon konba ki pral sou plizyè mwa, e fòk gen volonte politik tou de gouvènman an pou n ka rive kote n vle ale a. Fòk gen volonte politik pou memwa Jovenel, eritaj Jovenel Moïse yo pa mete l anba tapi. Paske gen twòp moun ki t ap twò kontan fè sa. E pou n ka rive nou menm vè yon eta ke n rele yon eta, yon peyi ke n rele yon peyi, mezanmi, sitwayen peyi an pa.